De no jou, gen yon remak m fè sou rezo sosyo. M wè lè yon fi renmen avèk yon nèg ki gon andikap, anpil moun ap kòmante y ap di, fanm nan se enterè li wè, li pa renmen nèg la vre, se pwofite l ap pwofite de nèg la. Lè yon fanm gon andikap yon nèg renmen avè l, yo di menm bagay la, yo di a, nèg sa, li pa renmen fanm nan vre, se pwofite l ap pwofite de sa fanm nan genyen. Pandansyetan nou poko menm konn mwayen ekonomik moun yo, kiyès ki posede nan de moun sa yo, nou pa konnen sa. E. M pa kwè li se yon pwoblèm si yon moun gen yon andikap epi li avèk yon lòt moun ki nòmal. M pa kwè sa. E m pa wè rezon tou pou n git ap kouri di se pwofite moun sa yo ap pwofite. Moun ki nòmal ap pwofite de moun ki gen andikap la. Ni bò kot fanm nan ni bò kot gason. San ke nou bliye lanmou, lanmou se yon santiman ki viv, ki pou sa eme kèlken a vouloir du bien. Depi moun nan santi li byen kote li an. Li ap rete. Lanmou, depi yon moun gen afeksyon lakay ou, ou gen afeksyon ap mennen atachman. Depi ou se yon moun ki gen respè pou moun, ou saj, w ap toujou jwenn moun renmen w nenpòt jan, yo pa p bezwen ganyen. E sa k fè gen nèg ki konn gen lajan k ap depanse milyon pou yon fanm, pandesetan fanm nan twonpe l avèk yon moun ki pa menm ganyen. Paske. moun sa li konn kòman poul trete yon moun li avèk li, li konn kòman poul poul aksepte yon moun, li konn kòman poul pale avèk yon moun, pandan se tan moun nan konn gen lajan li pa konn kòman poul pale avèk moun, paskel gon fanm li panse lap depanse pou fanm nan, li pa konn kòman poul pale avèk fanm nan, wap toujou jwenn fanm wap twonpe w paske w pa konn ou panse lajan w nan ka fè fanm nan pale, non fanm nan bezwen moun ki konprann li, moun lèl santil fèb li ka apiye sou epòl moun sa, li toujou bezwen yon moun lèl bò kote li santil byen. e pa lajan lan k pral fè fanm lan oubyen gason an santi l byen. So, imajine w, ou gen 2 men, 2 pye w epi w renmen avèk yon fanm, epi fanm lan, ou wè fanm lan al popo avèk yon moun ki gen yon andikap. Pase l santi l byen bò kote l. Paske l santi moun sa fè kè l kontan. Paske nèg sa santi fanm sa fè kè l kontan. Se sa k fè li fè sa. E jodi an, li pa nòmal pou nou, chak fwa nou wè yon moun nou renmen avèk yon moun, Bon andikap moun ap di se pwofite moun sa k pwofite de li. San nou bliye lanmou, lanmou se yon bagay tout moun bezwen pou yo viv. Si pa gen lanmou ou pap janm viv byen. Ou ka nan lajan men ou pap janm viv byen. Toutan moun nan santi li bò kote yon moun, li an sekirite, li santi moun sa konte pou li, li santi moun sa konn enpòtans li, menm lè li te manke de men de pye, l ap toujou renmen avè l. E m konnen gen moun ki gen. ki gen andikap, ki renmen avèk yon moun, avèk moun li renmen an, se moun an ki ap, ki ap pran swen l. Malgre m konnen gen anpil moun ki renmen avèk moun an ki gon andikap, se pou yo pwofite de, de moun sa. M konnen sa. E n ap jwenn 60 pousan relasyon ki, moun ki ap viv avèk yon, yon andikap, moun sa ki renmen avè l lan, li ap pwofite de li. Men, rès yo, lè nou wè de moun yo renmen, yo renmen pou tout bon. Bon, tankou mwen menm la, m pa gen lajan. M ka gen ti lajan pou m fonksyone, ou wè sa m di w la? Men m pa gen lajan tankou pou m achte yon machin senkant, san mil dola ba yon fanm, pou m achte yon ka ba yon fanm. Kounye a, si nou ta wè m afiche m avèk yon fanm, m santi m byen avè l, li bò kote m, nou gen jwa nan kè nou, nou pral di konsa, fanm sa a, se enterè misye l ap defann. San ke nou pa konnen ki mwayen ekonomik mwen, nou pa konnen si m gen lajan ou pa. Ou wè sa m di nou an? So m panse, jodi a, li inakseptab pou nou ap. di jan de bagay sa yo. Li pa fè sans ditou. Fòk nou chanje mantalite nou. Fòk nou chanje sa lakay nou. E m panse li pa, li pa, li pa fè sans menm menm menm menm. Fòk nou chanje sa, nou dwe chanje sa. Lè nou wè gen moun renmen pou n panse se enterè y ap defann.